Wi mwen salye nou ankò jodi a se yon lòt plezi pou mwen pale ansanm avè nou se toujou yon plezi apiye non mwen se fwè dimanch se toutan mwen ap pale avè nou mwen kontan e nou toujou bezwen pase titan ansanm Pou nou medite sou pawòl Bondye. Kòm nou konnen byen pawòl Bondye se lavi e toutan nou medite sou pawòl Bondye nou ap genyen lavi nan nou menm. Wi nou kontan ankò pou nou salye ou e jodi an se vreman spesyal. Wi nou di spesyal pa bliye ke nou nan moman a pak kote ke nou konnen ke te gen yon gran evenman ki te pase sa gen yo zanvi kon 2000 an de sla e bien ki kontinye a fè pale de li se ki salye nou konnen ke bon die Ki renmen nou, e se li menm ki kreye nou, ki gade li wè ke nou ap peri anba peche. E nou konnen byen lontan kòman bagay yo te ye. Lè yon moun peche, sa li genyen pou l fè yon sakrifis, swa yon bèf, oubyen yon kabrit, oubyen yon mouton, oubyen yon poul. Bon, moun ki nan lemonn yo, Satan toujou ap fè yo fè menm bagay la. Jiska prezan l ap mande yo pou yo pote bèf sesi sela. Men Bondye te kòmanse avèk jan de bagay sa yo, men se paske li te gen yon plan byen detèmine e li te vle ke pou nou konprann lè l pral ban nou bon bagay la pou nou wè nan ki mizè nou sòti. Ebyen, kisa k pase? Bon, Bondye vin di non bagay sa li pap fèl ankò e li deside poul voye pwòp pitit li Jezi Kris vin mouri pou nou. Ebyen evenman sa pase 2000 an desla nou sonje byen kòman li te ye si nale nan istwa byen lontan. M ap ba w orijin kote bagay yo soti nan liv Jenèz la, li eksplike sa apati de m panse ke Jenèz 12 a Jenèz chapit 12, chapit 15 e w ap jwenn ke Bondye te pale avèk Abraram li di ke e pitit pitit Abraram yo yo genyen pou yo al Fè eslav nan yon peyi ki pa p peye yo, e se konsa ke, men, l ap delivre yo avèk pouvwa l. Ebyen, Bondye te di Abraram sa, li di y ap pase ozanviwon 400 tan, ebyen, l ap pini pèp li a, l ap pini. Nasyon sa a ki fè pèp li a tounen esklav la. Ebyen, se konsa nou konnen akoz de Jozèf, li menm ki te pran an, yo te vann an esklav, frè li yo te trayi li, yo vann li an esklavaj, ebyen se an Ejip li t ale, ebyen Bondye plan l, menm lè nou wè bagay la parèt mal, e se sa k fè m ta renmen nou konprann, menm lè nou wè bagay yo vle parèt mal, enben, pa panse ke yo ap mal, paske se konsa plan Bondye trase. Enben, Bondye voye èd bay Jozèf, enben se konsa Jozèf li menm, li sanse soti Kòm dezyèm chèf deta an peyi Ejip, misye vin gen pouvwa nan men li, ebyen akoz de pouvwa li genyen, li mande wa farawon ki nan epòk e li mande farawon pou l ka vini abite avèk tout fanmi li, pa bliye ke fanmi li yo ki soti Kanaran, frè l yo, pitit frè l yo, madanm frè l yo, papa l, ebyen tout vin abite ann Ejip. Ebyen, se konsa bagay la te kòmanse. Sa Bondye di la k ap fèt la, l ap fèt, men li gen yon fason pou l kòmanse. E se sa mwen ta renmen ke nou konprann. Gen yon seri de bagay nou wè k ap pase pou nou pa plede ap joure, paske l gen yon fason pou l pase. E nou toujou konprann ke. E pa gen anyen ki ka fèt si te pa volonte Bondye, swa se nou menm ki peche, oubyen swa se volonte Bondye se konsa l vle fèt, men toujou gen yon fason pou l fèt, men fè Bondye konfyans, Bondye ap retire w nan sa. Ebyen lè Jozèf fin fè tout fanmiy li rantre, ebyen Jozèf li menm vin mouri, Farawon, wa ki te zanmi l lan mouri, bon yo pa nan peyi yo, Ebyen m te ka di frè Jozèf yo oubyen pitit pitit desandan Jozèf yo, yo menm yo rete la, ebyen se konsa wa ki vin moute ann Ejip la di bon mwen vle nou konnya la pou nou esklav pase nou nou pa ka rete nan peyi a, peyi a pa pou nou n ap peple. Ebyen misye chanje bagay la sou moun yo. Men piske l chanje bagay yo, li rann moun yo vin an esklav, bon se pou sa Bondye te di a k ap akonpli, ebyen se konsa pèp Izrayèl la te kòmanse konsa e li twouve l an esklav an Ejip. Ebyen bon. Bondye pral voye Moyiz pou retire moun sa yo an esklavaj. Nou menm ki konn ap suiv lè di kòmandman, ebyen eh istwa yo se kon sa yo kòmanse. Ebyen, eh lè Bondye fin voye Moyiz, pa bliye ke Moyiz li menm se mirakilezman li sove paske wa Farawon nan epòk la a pase lòd pou tiye tout ti gason paske li wè pèp ebre ap pepe twòp, ebyen misye pase lòd tiye tout ti gason paske yo konnen se gason k ka batay, ebyen si nou tiye tout gason yo, fi yo n ap kenbe yo la an esklavaj ebyen pou yo travay pou nou. Men Bondye toujou konsa, ou p ap janm ka fin detwi sa Bondye mete. Ebyen. Li pran men l, li mete l sou Moyiz, e Moyiz vini, se li menm ki vin liberatè pèp Izrayèl an Ejipt. Men, gon bagay ki te fèt, pou ki sa m al li tout istwa sa yo avan, gon bagay ki te fèt m ta renmen eksplike pou nou. Se ke, nou sonje ke lè Bondye pral libere pèp la, Farawon pa t vle kite l ale, men Bondye di Moyiz, M pral tiye tout premye pitit Ejip yo. Gen yon mò, gen yon lamò gen pou l pase lanwit, yon anj lamò, euh, lè nou wè lamò, se toujou son anj lamò ki frape moun nan, ki tiye moun nan, se pa jès son, son kon rete konsa, men son espri. e lamò ki fwape moun nan, eben, se konsa pèp Ebre a, li di, bon, pou yo menm pa mouri, y ap tiye yon ti mouton, eben, w ap pase san an nan tout pòt pèp Ebre a, lè anj lanmò a pase lannwit. L ap rekonèt san sa, ebyen se konsa li pap frape premye pitit moun Ebre yo, pèp Izrayèl la. Ebyen, Ejip ki pa t konn bagay sa a pou l te fè sa li menm, ebyen, tout premye pitit Ejipsyen yo tonbe mouri. Ebyen, se apati sakrifis sa a kounye a, Ejip ki te reprezante Satan alepòk pou moun sa yo, Ebyen, li oblije pa gen pouvwa sou moun sa yo ankò, li di, bon, nou mèt ale konnya. Se konsa Bondye te delivre yo. Ebyen, Bondye pral fè bagay la an jeneral. Li pral voye Jezi Kris kòm li te pwomèt li depi nan kòmansman. Nou sonje mwen pale de sa, ke Bondye pwomèt pou l voye Jezi. Li te di Adan avèk Èv lè yo fin peche, li di, Gen yon moun m ap voye, se li menm k ap gen pouvwa pou kraze tèt Satan an. Ebyen, moun sa a, se te Jezikri. Ebyen, Jezikri, li voye Jezikri. Menm fòmil nan, Jezikri, nan Pak, nan epòk sa yo, Aprè tout peripesi nou konnen li te fin pase, mwen pa ka ba nou tout istwa, nou konnen tout sa ki te pase, ebyen, se te lè sakrifis la ki te rive. Ebyen, eh Bondye fè nan menm epòk la. Lè ke li te pale avèk pèp Izrayèl, pa mwayen Moyiz, li di pase. San sou tèt pòt nou, enben se sa ki rele, an anglè yo rele l Passover, enben pase l sou tèt pòt nou pou anj lamò pa tiye nou, enben li pran menm epòk sa a, e ki se Passover a, enben li pa li pou fè sakrifis Jezikri a. Pen. ke yo menm yo te manje nan epòk la, Moyiz te ba yo manje yon pen ki te san leven, e ben, se pen sa a Jezikri, pa bliye ke li te toujou di, Je swi le pen de vi. Menm pen sa a pral repete ankò. Men se konsa, Sakrifis de la kwa nan epòk sa a, Bondye itilize menm epòk la pou l voye Jezikri vin mouri pou padon peche nou. Tout istwa sa mwen ba ou l, gen yon bagay mwen vle ou konnen. Sa ki enpòtan nan istwa a, sèke ou bezwen konnen menm jan Bondye te itilize san mouton yo sou pòt, kay pèp Izrayèl la, tout moun ki te pase san sa a sou tèt pòt yo, yo te epanye de lamò, de anj ki t ap bay lamò a, e ki te pouse. Farawon ki te reprezante Satan alepòk pou pèp Izrayèl la, ebyen se menm san sa a Bondye pral bay Jezikri an sakrifis, ebyen tout moun ki kwè nan Jezikri, san sa a vin otomatikman kouvri ou ki fè Satan pa ka manje ou. San de Jezi kouvri ou ki fè Satan pa ka manje ou, ebyen, e se san sa a tou ki pral delibere ou de peche, e se san sa a tou ki pral fè ou jwenn lavi etènèl. Ebyen, se konsa bagay sa te pase, sa gen prezanviwon 2000 an desla. E tout moun ki aksepte Jezikri kòm sovè pèsonèl ou, ou kouvri akoz de san Jezi ki te vèse. Ou menm ki pa konnen Jezikri, pa bay piyay. Satan ap manje ou. E nou voye pawòl sa pou ou, se verite. Si w al li nan liv Jenèz lan, e apati de vèsè chapit 12, tout pwomès yo, 15, 16, 17, 18, tout istwa kote Bondye t ap fè pwomès avèk Abraram, e nou kontinye pou n al jwenn kote ke Bondye li menm pral kouvri Jozèf. Pou fè sa akonpli, jan wè l te di Abraram, moun y ap pase 400 tan, apre 400 tan y ap delivre, l ap delivre yo avèk pouvwa l, ebyen li fè sa se vre. Ebyen kounye a la a, moman an rive pou l voye Jezi Kris, li fè sa. Donk kounye a ou menm sa ki enpòtan ou gen pou fè, Se aksepte Jezi Kris la kòm sovè pèsonèl ou, w ap sove, w ap gen lavi etènèl. Se sa l di nan Jan 3 vèsè 16. Li di Bondye tèlman renmen lemonn. Wi, se pa amou Bondye fè sa. Se Bondye renmen lemonn li bay yon sèl pitit li a tout moun. Ki aksepte l kòm sovè pèsonèl ou, w ap gen lavi ki p ap janm fini an. Li trè enpòtan e se pou sa mwen pote istwa sa pou ou, ou menm pou konnen istwa Pak la. Sa nou rele Vandredi Sen an. Vandredi Sen se yon Vandredi Sen ke Jezikri te sakrifye epi nan Dimanch li resisite menm jan li ekri si w al li nan liv Matye, Mak, Lik, epi Jan, w ap jwenn tout istwa sa yo ki ekri jan w wè mwen bwose l mwen ba ou a. Mwen ale depi nan Jenèz ansanm avè w, m al nan liv Egzòd la, kote pèp Izrayèl pral goumen pou yo sòti. And then, kounye a la a nou pral rantre nan liv Matye. ki eksplike la nesans de Jezi Kris, ebyen nou prale jis nan tout liv, kat liv sa yo, Matye, Mak, Lik, Jan, ki pale la mò, la vi e la mò de Jezi Kris. E si nou ale pi lwen deja, toujou pwofèt yo te pale sou sa e te fè konnen ke gen yon moun kap vini, e si ou li nan Ezayi, Nan Ezayi, Ezayi 9 vèsè 6, li di, Pitit sa a ki gen pou l fèt la, se Bondye menm l ap rele. Gouvènman Bondye a ap repoze sou do l, se li menm ki pral gen tout pouvwa. Ayayay! E li di, Pitit sa a ap rele Bondye Toupuisan, Papa Bondye Toupuisan. Ok? So. E se pa bagay lè yon moun wè kretyen ap rele Jezi papa, se papa nou l ye, se Bondye ki fè l konsa. E nan priyè Jezi ki pral di, Bondye papa mèsi paske ou ban m pote non w. M se papa m, papa m se mwen menm, yo vin fè yon pwason kraze nan bouyon se menm yo menm nan. Ebyen se konsa Bagay yo te pase, e nou pote istwa sa ba ou, ou menm ki tande videyo sa a, e nou nan forè kote nou ye la, n ap moutre w, e se, se, se, se, se an live n ap fè videyo sa a, n ap moutre w forè. E kote nou ye a, e nou ap siveye tou, pase bèt sovaj gen dwa parèt la pou atake nou, men nou ap pran prekosyon, menm lè pouvwa Bondye kouvri nou. Ebyen se konsa l ye, pataje videyo sa a lòt moun, e nou di byen kòman w fè li. Lè ou pran ou tande videyo a ou pataje l avèk zanmi ou oubyen avèk lòt moun ke ou konnen ki bezwen konprann pawòl Bondye, ebyen se evanjelize ou evanjelize tou, se travay Bondye a w ap fè. Pase lè ou fin aksepte Jezikri kòm sovè pèsonèl ou, travay ou gen pou w fè se al temwaye, al di lòt moun sa Bondye fè pou ou e al fè lòt moun konnen. pouvwa Bondye. Men mwen kontan pase mte ansanm avè nou e mwen swete nou pase eh, bon pak. Eh, se pa sèlman chita manje pou diw pase bon pak. Wi, ou kapab byen manje, ou kapab byen bwè, men se pa sa ki enpòtan. Sa ki enpòtan, se konprann sakrifis sa k te fèt la e ou menm ki aksepte l, se pran pawòl sa pataje l a lòt moun ki poko konnen l. Se konsa, w ap travay pou Wayòm Bondye a. Jezi mande ke pou nou fè sa, paske tout branch ki atache avè l se pou w pote fwi. Men, fò w pote fwi, fò w pataje pawòl Bondye ak lòt moun ki pa konnen l. Temwaye Temwaye grandè Bondye e de tout fason ou kapab. Ebyen se tout sa m te pote pou ou pou semèn nan. Nou kwè si Bondye vle n ap ka vini ankò pote yon lòt emisyon pou ou menm jan lè sa a. Ou wè byen, ebyen se konsa solèy kouche e nou t ap pase nan moman te gen solèy kounye a la solèy la ale se yon lòt bagay. Ebyen ke Bondye avèw ke Bondye beniw edew a konprann pawòl li pi byen pase yon bon moman a la pwochèn si Bondye vle pou nou pataje pawòl Bondye avèw pa bliye pataje pawòl Bondye an epi di zanmiw yo abòne. Pataje pawòl lan. Lè n abòne, nou pèmèt chanèl sa a ale pi lwen, pi lwen. E konsa YouTube wè moun ap gade chanèl la e l ap voye pawòl yo bay lòt moun. E tout sa ap fèt pou glwa Bondye. Ebyen se konsa nou di w pase bon moman dan Lesenyè. Bye bye a byento si Bondye vle.